Hello my bays, byenvini sou chanel mwen, jodi a mwen vini ansanm avèk yon lòt videyo pou nou. Jan nou ka wè nan tit la, jodi a mwen pral pale nou de Instagram. Mwen pral esplike nou kòman nou ka gen plis view nan story nou, kòman nou ka atire plis moun sou account Instagram nou ansanm avèk yon senp tikè ke Instagram mete a dispozisyon pou sa, ki se tikè sa. Ok? Men, jist avan ke m kòmanse, m ap di mèsi a tout moun ki abòne a chanèl la, a tout moun ki like e ki pataje videyo yo. Si w inyore, mwen gen yon jeu konkou m ap fè sou chanèl la, kote ou ka patisipe lè w envite. Pou pi piti 10 moun abone a chanel sa fè sa pou kapab sipote m. E pi mwen gen yon lot anons ke ma fè, mwen deside sou paj Instagram mwen an ede kek moun, moun ki enterese a ogmante, a gen plis follower, a konprann Instagram nan, a booste angajman yo sou Instagram. Si sa enterese w, al swiv mwen sou Instagram e pi. Konsa ou kapab toujou patisipe. Nan moman an, mwen komanse fè l gratis, sa ka rive nan kèk jou li pa gratis ankò. Al sezi chans ou, abòne a paj Instagram mwen an pou w kapab pami moun ki fè pati de hashtag yonn sipote lòt. Guys, m pa pale anpil jodi a, m jis mwen. Yè se. Sa pa gen lontan mwen wè fonksyonalite a, mwen wè sa yè, men mwen pat konnen sa sa vle di. Mwen jis itilize yon tikè, gade m gade m, mwen m fè patisipe, mwen m patisipe nan yon story ki ekri pride, yon bagay konsa pride. So, lè m gade nan mwens ke kèk segond, m gen plis pase 100 view guys, 100 view nan yon sèl story. E pi, m di, oh, son bagay ki enteresan men kòm nou konnen malva se moun ki renmen ki anvi pou tout moun avanse ki pou vle pou tout moun monte e pandan moman sa mwen deside fè kèk videyo sou kesyon Instagram etc mwen di m ap pataje enfomasyon sa ansanm avèk nou ki jan w ap fè m ap eseye mete ekran telefon nan bò la pou nou kapab wè Instagram nan moman an oh se di bon bon Ou pa ka konpran sa. Se du bon bon bon bon bon bon bon bon. Li menm vin avèk yon fonksyonalite ke m poko ka wè sou Instagram mwen an. M pa janm update li ki rele Reels kote ou ka fè videyo mwens ke 15 segond tankou TikTok. Sa vle di ou wè mwen ki pat deja konprann TikTok ki te lanse m nan Instagram m ap tou rete la. Ok guys, bon pou nou ka Kijan wap fè pou kapab fè story yo? Gen yon pakèt fonksyonalite yo mete la. Nan moman an gen plis moun sou Instagram, men malgre gen plis moun sou Instagram, Instagram kòmanse difisil pou yon moun pèse sou li. Men malgre sa, Instagram mete de fonksyonalite ki ka pèmèt si ou itilize yo, ki ka pèmèt ou gen plis follower, plis view nan story ou byen nan post ou yo. Men li vin avèk yon new fonksyonalite, se yon tikè. Jis avèk yon tikè, wap jis parèt nan Explorer. Tikè sa epi bon, ou gen view. Ki se tikè ki rele Pride la. Lè wap, ki jan wap fè? Se tankou wap wale nan story. M ap eseye mete ekran telefòn nan pou nou. W ap ale nan story, ajoute yon story, ou mete yon foto oubyen whatever sa w ap mete a, yon videyo, epi w ap jis ale, ou klike sou kote ou konn ale swa pou ajoute yon mizik oubyen yon jif, kèlkonk kèk lòt ti kè sou Instagram, nan story ou, epi w ap pran ti kè sa yo. Map mete yo la, wap pran tikè sa yo ke se tikè pwayd yo. Guys, al fè sa epi banm nouvel. Mwen pral pre, mwen map tou fime yon IGTV sou sa. Jis banm nouvel. Comment anba video a, banm nouvel, banm nouvel. Nan kèk minit, jis fè sa, ale fè sa kounya now. Epi wap banm nouvel. Ok guys, mèsi paske w te gade video sa. Mwen pa fè tro long pou tro bla bla. Epi... Sonje abone a chanel la pataje an mas guys pou nou kapab ogmante chanel la epi map di nou yon lot fwa atrè byento pou yon lot video.